Yon ti ranje kabann sa la avan Yvo vini. Jodi a m monte Facebook lan men moun Facebook sa yo se gwo koze. Yo monte sou Facebook yo pale yo pale yo pale yo pale pou yo ta fè Yvon pa banm yon ti bout rezidans sa. Men, konnen yo pa konnen. Bon te fèt manmi Caroline. pa nan rans, li mare misye sou yon ti chèz ba. Pa gen anyen l ap fè k ap fon pa, yo te mèt te fè sa yo vle, li p ap fon pa. Epitou, depi lontan m te gen yon foli atis, kounye a m jwenn ak Jerry, m ap byen pase. Epi, sa Yvon pa konn ankò? La klass banm lajan poum te fè bondam pou mal danse sou Jerry hehe yap mele dèyè massa moun Facebook di bon sa yo panse yo gen yap pale tenten konsa sou Facebook e konnen yo pa konnen bon manmanm mare Yvon huh misye pap fon pa tout otan manmanm pa demarel pa gen anyen l ka fè ni pa ka kite kay la e tandem tande yap pale tenten bon l pap fè yon pa e lèm vle demarel. Mare mare l. Bon, epa li k te nan gou m. Li di m l ap ban m rezidans, l ap marye avè m, li pran ma tout pitit mwen an. Ok. So, m ret ansanm avèk li. Men kounye a m vin jwenn Jerry. Jerry ap fè m atis. Sa te toujou rèv mwen pou m te yon atis. Hey! Yo met sote ponpe pale tenten sa yo pa vle wè aeli menm yap wè mwen menm wi hoo ata ap rim vre.

Mesi. Kilè liye la zonbi yo bay Yvon kola toujou. Oh cheri a bon ou met parèt la ou pa dwa menm salye m poko m abitye fè sa poukisa w ak konsa Yvon pa ka la ou pa menm vin salye m lèm chita la. Koman ta vle pou m ta salye w? M rive nan travay mwen, tout moun travay mwen se blandja blandja blandja on madanm ke yo konnen m gen nan kay. What are you talking about honey? An, ou fè kòmsi w pa konn de kisa m ap pale a? Non ap site sou tout Facebook, Instagram, foto ap distribiye, epi ou fè kòmsi w pa konn de kisa m ap pale?
Evon, pa konprann de sa w ap pale a? Mars, vini cheri, vin fon ti chita pou nou pale, pou nou kominike. Ok? Paske m pa, m pa konnen, m pa konnen, franchman, m pa konnen sa moun Facebook yo ap pale m yo. Wè machè, ou fè kòmsi ou pa konn de ki sa m ap pale a. M menm tande se Laclasse ki te ba w lajan pou w te met fo dèyè nan mouda w la. E pa vre? Ok.
Cheri, tout sa moun Facebook ap di sou mwen, y ap denigre m nan, se pa vre non. Mwen di m pou, pou jan, pou jan m renmen w, m pa t ap janm fè yon bagay konsa. sa a.
Nou vin twouve n nou sitiyasyon, depi lè w gen rezidans nan mou lan, se vwayaje. Al Ayiti, al Kanada, fè tout ste avèk Jerry. Pran plezi, dòmi nan tout otèl, nou pran plezi nou, rilaks nou. M pa ka konprann bagay sa. Wi, se konsa pou gade, se konsa. Se konsa pou ta gadem menm paske tout foto sou Facebook bagay sa yo komanse boulvèse lesprim map kite kay la men bagay sa yo pa chanje map kite kay la. Men cheri kisa wap pale la. Depi lontan on foto pa w m te gentan konnen ke m te konn jwenn on moun. E pa vre? So, m jwenn Jerry, Jerry vle mete m you know pou l vin fè m yon atis pou m ap chante depi lontan m te toujou fè sa. Ou menm ou pa ka fè kòmsi ou pat konnen son atis kèm t dèyè. Kòman sa? M pa konprann ou. An, ou pa konprann mwen? Moun Facebook ap mache di pitit nou gen an li pa menm pou mwen menm. Ou menm desann figi m devan Ralphou. M oblije rele misye Ralphou paske tèt misye pa dwat. Kounya w gen kè pou ap pale konsa nan figi m. Chay sa pale konsa. Wap pale de Ralph fou. Ralph fou se li menm wa sonje se li menm ki te pran foto m wi li te mete l sou Facebook ap di m nan mati vin avè medam yo wi. Gwo siwo ki ba l yon kalòt la se m menm ki pral bay lajan l aktyèlman pou l ranje dan l. Epi m ta bezwen yon nèg konsa, yon moun konsa. Jan depi nap pale mal sou Facebook, ah cheri ou pa konn tout fanm ou gen nan menw. Gade machè nou site nou twòp tenten la klass, Jerry, Ralphou gade machè banm banm bak mwen. Waw ki bgy sa m pral baw la. Kòm m tande moun sou Facebook ap di ke se mari manman w marem map wè se mari mari w. Oh oh. Mwen renmen la menm. Yap mesi! Men krèm demayi ak vye fanm sa yo rele Blanja a Nou site nan madivin, ni nan fi, ni nan gason Pa konn nan ki salopri tenten an ye Fuck man! Oh oh Fè bal la ale Ou konnen byen pwòp ou pa ka ou pa ka ou pa ka kite fanm sa Manman mare w byen mare Humm li jis Miami wi ou mare Humm wem sa w renmen. Demen si Dye vle wap tounen nan kay sa map fon bon ti pate m kite pou ou. E zonbi kay lan yo ka ale vre? Map tann ou demen ok. Ale kite.